Nèt li jan ke l te anonse l yè aprè midi rezilta definitif eleksyon 20 novanm yo e ki bay kandida tèt kale a Jovenel Moïse kòm prezidan, 58 tièm prezidan elu selon e rapò definitif konsèy elektoral pwovizwa. Rezilta definitif yo pibliye e se menm klasman ki repwodui li devan Jude Celestin Dè Epi apre sa w jwenn Moïse Jean Charles nan twazyèm pozisyon, epi kandidat Fanmi Lavalas la Doktè Maryse Narcisse nan katriyèm pozisyon. E kèk èdtan apre li te fin genyen rezilta definitif yo, e nouvo eli an ki se Mesye Jovenel Moïse, li te ale nan yon otèl nan Petyonvil, Best Western, ki sèvi l de katye jeneral. e se la li te resevwa staf alye phtk ak alye l yo ki te vini felisite l e patisipe avèk li pou selebre. E men selebrasyon an se ka plis la l te konsantre puiske tout moun te kab konstate l nan yon kapital tankou Pòtoprens apa de twa ti aktivite ki te fèt sou wout Kanapevè a e arebò otèl lan Tout lari te blanch, e se menm sitiyasyon prèske tout kote anwetan o Kap Ayisyen daprè enfòmasyon ke nou gen. E mesye Moïse nan entèvansyon li fè ki dire 17 minit, li trase liy kijan li pral dirije peyi an, men sitou li voye yon avètisman e ki montre nan ki direksyon l prale nan sa ke l rele lòd li pral etabli epi priyorite l se yon lwa sou difamasyon. E apre sa nou pral gen pou n wè reyaksyon yo. Li te avèk madanm ni ak de pitit li. Epi genyen kèk nan lyetnan l yo ki te prezan, tankou Rudy Hériveaux, Lucien Jura, Fednel Monchéry, Eudes Lajoie e Rénald Libérus, Rosemond Jean, e ki kèk palmantè Tèt Kale tankou Carl Murat Cantave, e Pray Cyprien, e majistra Okay la Gabriel Fortuné, sendikalis Paul Loulou Chéry, e te pami moun ki te nan fèt lan yè swa nan otèl Best Western. Epi te genyen yon prezans ki te atire atansyon jounalis yo, se ansyen manm konsèy elektoral pwovizwa, Pierre Louis Opont, Yolette Mengual ki devan lajistis anba akizasyon koripsyon selon yon kandida k te patisipe nan eleksyon 2015 yo, ebyen li te prezan pou l di li konsidere se yon viktwa pou yo menm, Konsèy Elektoral sa, lefèt ke eleksyon sa lave yo, daprè jan l pale a, piske se menm rezilta yo te bay lan, se menm rezilta sa ki repete fwa sa an 2016, 2017. Epi ki reyaksyon bò kote kandida k te nan kous la ak Jovenel Moise? Kandida lapè a, Jude Celestin nan entèvyou l bay Radyo Kiskeya denonse rezilta sa yo Konsèy Elektoral Pwovizwa a pibliye. Li di l pap janm aksepte yo paske yo chita, n ap site, sou manti, sou fwod ak iregilarite, daprè sa l di, e li kwè remèd pwoblèm ki genyen jounen jodi a se mobilizasyon pasifik pou fòse KEP a fè bak. sou desizyon sa e kòm prèv li montre se yon kout pal taye ki fèt, gade kijan peyi a akeyi rezita eleksyon sa yo, pat gen ankenn pèp ki te pran lari ki te antouzyas daprè sa l fè konnen e li retounen ankò sou inisyativ li te pran ak avoka l. e ke li echwe nan BCEN nan paske yo pa t ba l, yo pa t mete an aplikasyon dekrè elektoral la. Lidè Platfòm Pitit Desalin nan, ansyen senatè Jean Charles Moïse, kontinye denonse rezilta definitif eleksyon 20 novanm yo, li anonse batay jiridik lan fini, e jounen jodi a se batay politik lan ki kòmanse pou respekte dwa pèp ayisyen an, nan konferans li bay laprès jodi a, senatè Jean Charles. Lonje dwèt sou konpayi telefoni mobil Digicel, sou òm dafè Andy Aped ak Reginald Boulos, e li di ki se yo menm ki jwe e pou fè kou sa kont pèp ayisyen. Ansyen kandida a E li di l pap aksepte e l pap respekte rezilta sa yo. Lòt deklarasyon se nan Fanmi Lavalas ki denonse rezilta sa yo pou li menm ki pa kanpe sou anyen. Nan yon nòt pou laprès, dirijan pati a epi ansyen kandida pou pòs senatè nan Lwès, Louis Gérald Gilles, t ap li mande KEP a resezi l. Fanmi Lavalas, daprè sa l di n ap site, p ap obeyi, mobilizasyon ap rapousuiv e li mande pou prezidan Privert pran responsabilite l. Fanmi Lavalas mande pou popilasyon mobilize. Sepandan, genyen felisitasyon ki soti nan menm kan kandida yo oubyen alye kandida sa yo. Pa egzanp, Eric Jean Baptiste, òm dafè ki te kandida nan eleksyon 2015 yo, ki te alye Jude Celestin, te pami premye moun ki felisite Mesye Moise e li di pou li menm kanpay elektoral epi eleksyon prezidansyèl yo fini. Nan entèvyou li bay Radyo Kiskeya, l ap esplike jès li an. Bò kote pa fòk nou di tou nou resevwa deklarasyon minis afè etranjè Lafrans nan Jean Marc Ayrault ki felisite prezidan tou nèf lan, li espere eleksyon sa ap mennen peyi a yon kote. Epi nan sektè e lòt vwa ki leve, ou jwenn pa egzanp, oubyen ki apiye, ki ap felisite, ou jwenn Abcham Carl Auguste Boisson ki swete prezidan tou nèf sa a pral travay ansanm avèk divès sektè nan sosyete a pou mennen peyi a nan wout pwogrè. Nan deklarasyon li fè, alatèt Amcham nan swete ti kras moun ki vote pou kandida Tèt Kale a nan eleksyon 20 novanm yo, pa pral fè l vini yon prezidan konteste, daprè sa l deklare nan mikwo n. Epi gen yon manm phtk ki reprezante Mianbalè nan chanm depite a, Abel Descollines, ki salye evidaman viktwa Jovenel Moïse lan. Epi toujou konsènan alyans sa yo, nan yon entèvyou l bay Radyo Kiskeya, doktè Enol Joseph, dirijan kid alye Tèt Kale, pran lapawòl pou l fè yon pledwaye anfavè yon gouvènman. k ap gen reprezantan tout sektè sou baz konpetans yo, men se pa akoz presyon lari a, daprè sa l fè konnen. E kote tou, li leve kanpe kont deklarasyon plizyè nan dirijan politik ki te patisipe nan dènye eleksyon ki pa soti pou rekonèt viktwa kan Tèt Kale a. Evidaman, n ap gen pou nou retounen sou plizyè aspè nan sa ki konsène eleksyon sa. Si tan pèmèt nou, paske tan pap anpil, piske fòk nou tande premye diskou nouvo prezidan tèt kale a, mesye Jovenel Moïse. Men nan aktyalite entènasyonal la, nou pral pale tou de yon lòt eleksyon, kote kont a reboul an deja kòmanse, se Donald Trump ki kòmanse ap peze seryezman sou politik amerikèn nan. Pa egzanp desizyon li pran nan yon tweet pou l denonse gwo konpayi amerikèn yo ki pral fè biznis nan peyi etranje e ke yo pral takse yo jiskaske yo p ap kapab ankò, ebyen sa fè General Motors anile yon izin e mezi l te pran pou l te fè yon nouvo izin pou fè machin nan peyi Meksik. Kòb sa l ap envesti l de preferans nan peyi Etazini. Epi, se pa sèlman nan peyi Brezil moun ap sove nan prizon, nan peyi Filipin se lame ki ap chèche 150 prizonye ki sove, daprè sa otorite yo fè konnen. Alòske masak ki fèt nan prizon Manaus ki nan Amazoni nan nò peyi Brezil toujou ap domine aktyalite a, Nan gwo peyi sa a ki gangrene ak kesyon koripsyon, peyi Brezil, kote gang yo fè e defè, pa egzanp nan prizon se 2 gang ki goumen e ki vini bay rezilta sa nan lannwit avanyè pou louvri yè maten. Epi n ap retounen tou nan masak ki te fèt lavèy premye janvye a nan peyi Tirki, peyi Tirki ki ap fè fas ak anpil difikilte, Youn ladan yo se pwoblèm teyoris lan men ki pa sèlman lakay li e tou an Ewòp e jis jounen jodi a y ap eseye retrase wout dènye teyoris ki te frape Lalmay nan e anvan ke li te rive nan peyi Itali. Envite jounal katrè apremidi a se ansyen minis premye minis deziyen. Nou konnen ke palmantè tèt kale yo te fè pwojè sa a echwe pou ansyen gouvènè jeneral, ansyen gouvènè, eskize, bank santral, ansyen gouvènè bank santral Fritz Jean, pou l pa t okipe pòs premye minis la nan gouvènman pwovizwa a. Ebyen se li menm nou gen aprèmidi an ki pral analize aktyalite politik la avèk nou e ki pral fè yon veritab pledwaye anfavè gwo chita tande selon li menm ki ta dwe fèt. pou retire peyi Dayiti nan sitiyasyon malouk ke l twouve l jounen jodi a. L ap gen pou l reponn kesyon Bithovens François Fils. E nòmalman nou sipoze gen ribrik miltimedya nou Koneksyon. Se enfòmasyon.